Wi jodia la nou Dè mesi deve ap fèm 3 mwa depi m kite chili m pran wout lan Dè mesi ap fèm kite 3 mwa depi m kite chili difikilte nou pèdi nan wout yo vyole timoun gon timoun 13 an m pran wout lan ansanm avèl chans pou mwen yo pa vyole l men bondye fèm rive lèm rive lèm rive meksik m pran pou m ale sou fontyè a imigrasyon voyem tounen avan sa m chita bò lakay mwen imigrasyon pranm Lal metem sou Guatemala. Mwen tounen mwen pran wout lan. Imigrasyon pranm yo metem yo metem Mexico. Yo banm yon papye, papye a di konsa m gen 30 jou poum fè nan peyi a. Epi m pran wout lan m ale nan fontyè a. Mwen rive depi madi pase. Lèm rive madi a samdi yo yo relem, nimewo m nan rive yo relem. Mwen yo voyem nan yon prizon. Yo gentan fè dosye pou mwen. Yo pran 10 dwèt mwen. Yo pran 10 dwèt mwen yo pran foto m an fanmi. Yo pran foto timoun mwen yo. Hein? Yo fè m siyen tout bagay, men pou ki rezon? Yo yo transfere m nan yon lòt prizon yè swa byen ta, bò zòn dizè diswa. Yo fè nou konnen ke se kay, lè w fin nan prizon yo pral mete w kay yon pè, epi pou pale avèk fanmi w, pou yo achte biyè voye pou w pou w al kote w prale a. Yo fè nou konnen se kay pè yo pral mennen nou nan nwit lan. Yo mete yon pakèt moun devan nou, tout tout Ayisyen sòltelo yo, yo mete yo nan yon avyon apa nou menm fanmi an nou gen nou nou prèske 50, plis ke 50 fanmi, timoun ki fèt Chili, timoun ki fèt Brezil. Yo pran nou, yo mete nou, y al mete nou nan èpòt, yo vin mete nou Ayiti la. Parèt nou parèt Ayiti, ki sa dirijan Ayiti yo fè? Yo loje 300 dola ba nou. 300 dola ayisyen pou nou pran machin. Pa gen yon agèyman. Ki peyi sa n ap viv la? Mèt la m gen m te ayisyèn. Esam tande. Nou rive nou pase mizè pase mizè nan lari nap domi nan lari pousyè pase timoun ap touse nan men nou nou menm granmoun nap touse lè gouvènman ameriken resi etire nou anba pon an se depòtasyon em gen enpresyon depi avan depòtasyon nou depi avan nou moute machin imigrasyon ameriken e gouvènman ameriken ayisyen gentan siyen depòtasyon pou nou wè imajine w yè mwen menm kanpe map gade Kòman gouvènman ameriken an genyen plis ke 30 bis, 30 gwo gwo bis yo, yo mete sèlman Soltelo ladan, Soltela. Sa vle di fanm ki pa gen mari, fanm, gason ki pa gen madanm. Yo, gade, tout plen nèt nèt nèt nèt. Kibò yo pral vin vide yo? Ayiti la yo pral vin vide yo. Ou ka imajine w, kòman moun pral dòmi anndan kay? Jan peyi a ye la, kòman moun pral dòmi anndan kay? Moun pap ka dòmi anndan kay. Vòlè ap nèke joun mwen ouvè pòt pran w. Yon gouvènman nan fè transfè chak jou. Fè transfè a, gouvènman ayisyen an pran 2 dola ameriken ladan. Depi sou Michel Martelly m panse yo tap koupe bagay konsa. Yo pran 2 dola ameriken ladan. Se ke ou jwi nou tou. Ou jwi nou. Lè nou voye kòb la an ameriken, ou chwazi bay li an ayisyen. Jan ou vle. Sa ou bay pèp la, moun nan l pran l. Li pa ka revandike. Li revandike, lanba ba do. Mwen gen 3 mwa edmi depi m kite Chili, m antre Meksik. Lè m rive Meksik, nan zòn yon vil ki rele Tapachula, mwen fè omwen mwa edmi. Apre sa, nan kad mache, pran machin, mete la, pran machin, desann, pran desann, desann, desann, desann, m fè tout rès tan. M fè plis ke 22 jou. Dakò? Bon kote m rive nan kapital la, imigrasyon pran mwen. Pandan setan imigrasyon pran m, yo ban m yon papye. U ki di map 30 jou nan kapital la. Yo pa ban mwen ni medya non, yo fèm moute machin yo depòtem yal metem nan lòt zòn nan menm Mexico a ki rele Oaxaca. Lè nou rive se lè yo ban nou papye a, lèm gade papye a mwen yo dim te dwe fè 30 jou nan kapital la. Men yal metem ka onpè, pè a deside ke lap fè yon viza manitè pou nou, pou nou kapab vwayaje nan peyi a. I soti, rantre. Sa vle di m ka rantre ozetazini jan m vle. Lè m rive, lè nou gad papye a, bon, pè a di l ap pran chaj fè viza pou nou. Lè nou gade, 15 jou li pa janm fèt, 22 jou li pa janm fèt, men li te di nou l ap fè l nan 15 jou. Mwen menm ak madanm mwen ak pitit mwen, m achte biyè m, bis mwen, m pati. Lè m vrèman m rive, m rive, m rive Mapon an, m rive, m rive nan yon vil ki rele Akonya, m antre sou pon an, bon, m antre ozetazini. Rive m rive, m fè yon bann tan. Ayè swa yo pran nou kouri moute kouri desann ansanm avèk nou nan vil Etazini ki te Texas, n ap vire tounen vire tounen, men jodi an men kote m wè nou. Ou te konn sa a kite w pandan tout vwayaj sa yo? Pandan tout vwayaj sa yo mwen menm m pa ka kontwole l, paske chak kote w rive ou kapab peye yon biyè, pou mwen menm sèlman m ka peye yon biyè k ap vini m 120 dola meriken, 100 dola meriken, sa pral depann de distans yo, èske w konprann, e m a 3 moun.
pa 3 moun. Ou bezwen bon enfo? Passion info plus pa fè w defo. Politik, kilti, sosyal, entèvyou e menm divètisman tout nan Passion info plus. Si w bezwen rete konekte ak Passion,